Bonjou bonswa entènèt devan ta mande kilè e ki kote wap gade videyo sa pa bliye ou sou chanèl monkamel bon jan resèt kap pote bon jan resèt natirèl pou nou. Yon gran mèsi espesyal avèk tout fanatik Mon Camel bon jan resèt yo ki sòti depi sou Facebook, travèse sou YouTube, ki kontinye fè wout la avè nou, ki renmen e apresye travay la. Nou di nou mèsi, nou pap janm sispann di nou mèsi paske nou sipòte travay la, nou renmen travay la, sa ap ankouraje mwen menm, Fè plis rechèch, chèche plis bagay pote pou nou, pou nou sòti tèt nou nan dèyè pas. Mwen pap kite nou nan nwa menm. Kèlkeswa sa k bon pou nou ki ka ede nou sòti nan enpas, m ap vini avè l, pa enkyete nou. E n ap pwofite di mèsi tou avèk moun ki pral gade videyo sa. E videyo sa pral sijè k ap enterese w, k ap ramne w sou paj la vini nan fanmiy Monkamèl Beaujean Resèt la. E fanmiy sa a, nou espere ke fanmiy lan li. Bel e byen laj kote nou tout ap Pataje ide yo pa neglije komante mande sa w pa konprann si gon reset nou nou poste sou paj la ke ou pa konprann li ou ka toujou ekri nou pou di nou ke w pa konprann li nap vini avek whatsapp la bay kote ke tout moun nap ka diskite nap ka pale ok reset m pote pou nou jodia se yon reset pou atire lajan, yon resèt pwosperite, yon resèt reyisit, yon resèt kote ke ou pral fè l pou mennen abondans, richès, tout kalite bagay nan lavi ou. Depi se bagay ki gen repò, ki gen, padon, depi se bagay ki gen rapò avèk lajan, depi se gen bagay ki gen rapò avèk pwosperite, richès, Ou pral fè yo tounen siksè pou ou. Ann ale. Kisa w ap bezwen? W ap bezwen twa bouji vè. Tande byen sa m ap di w la. W ap bezwen twa bouji vè. W ap fè resèt sa a lè lalin nan plen, yon jou jedi a dezè. Tande byen sa m di w la. W ap fè resèt sa a nan moman plen lin, yon jou jedi a dezè. W ap limen balèn yo an triyang. W ap limen balèn yo an triyang, bay chak balèn yon mèt de distans pou w fè triyang nan. Pa mete, pa mete kòmsi balèn yo twò kwense, bay yo espas la jan m di w la. Mete pwent triyang nan gade a lès. Sa vle di tèt triyang nan, w ap mete l gade a lès. Pran san nou byen pou n tande sa m ap di a, pou nou konprann. Pa bliye m di nou, w ap fè resèt sa nan moman plèn lin, yon jou jedi, a dezè. W ap limen yo, w ap limen balèn yo an triyang, w ap fè tèt triyang nan gade a lès. Lè w fin fè sa. Pa bliye ou mete w sou vreman bon jan konsantrasyon. Mete w bon jan konsantrasyon w sof ke pa mete rad wouj ni rad nwa. De koulè sa yo pa ladan nan moman ke w ap fè resèt sa. 2 koulè sa yo pa ladan l. Kounya la, lè w fini, ou fin limen tout balèn yo, ou limen 3 balèn yo paske wap mete yo an fòm triyang. Kounya la, wap leve 2 men w anlè. Ou kanpe nan pwent triyang nan, wap leve 2 men w anlè. Fas ou ap gade alès, tèt triyang nan, fas ou ap gade tèt triyang nan, alès, 2 men anlè, wap di, Yod-Heh, Voh-Heh.

Yon egwi mont. Nan sans yon egwi lè egwi a ap mache nan revèy la. Ou prale nan w ap vire fas ou kounye a nan lòt sans. Ou prale nan lòt bouji nan lòt pwent balèn nan. W ap di menm bagay la. Alte, malkout, vè debou a, vè debou a. Je veux et je prétends que la richesse me localise immédiatement. Ou prale nan pwent twazyèm balèn nan. Wap fè menm bagay la, wap resite menm bagay la. Lè ou fini, lè ou fini ou fin di nan pwent twa balèn yo, wap kanpe nan pwent ou te kòmanse a, tande byen, wap kanpe nan pwent ou te kòmanse a, wap akoupi. Wap bese. Kounya wap gade pla men, wap mete pla men ou devan bouch ou. Tande byen sa map di w la. Lè w fin fè, lè w fin fè wonn nan sans egwi dun mont, nan, nan balèn yo, pou w repete sa m di w repete a, kounya la wap tounen nan premye pwent kote w te ye avan an. Wap akoupi. Pa met ajenou non. Wap akoupi. W ap mete men w devan bouch ou. Mete pla men w devan bouch ou. Fè ve w. Fè ve w. Mande tout sa w gen bezwen, tout sa w konnen w ka bezwen, tout sa w ka bezwen nan moman an, di l. Lè w fin di l, w ap soufle nan pla men w. Soufle, soufle nan pla men w, soufle. Twa ou sèt fwa. Apre sa, pase men w nan vizaj ou. Pase men w nan vizaj ou. Kounye a w ap tounen nan lòt sans lan. W ap tounen de. Se kòmsi m te ka di w, ou egwi a ap vire konsa pou l fè wonn nan. Kounye a ou menm w ap tounen nan sans lan. E kòmsi egwi a ap retounen kounye a. Ou vire nan lòt sans lan. Kounye a w ap pran balèn yo, w ap etenn yo. W ap ranmase balèn yo, ou pral mete yo nan yon bokal. Nan bokal wap mete balèn yo, wap mete suk. Li te met suk blan, li te met suk krèm. Men fè an sòt ke ou mete nan yon bokal ki ka pran longè balèn yo, ou mete suk blan, ou mete suk krèm. Mezanmi! M garanti ou, m garanti ou! Tan de grenn suk se otan de fòs ke wap genyen kap vin sipòte w kap ede w travay pou w reyisit ou. Tout sa w mande ap fèt jiska dènye grenn suk la. Jiska dènye grenn suk la se konsa ke tout bagay ou mande, tout sa w te di, tout ve w. ap mache nòmalman. Fè sa m di w la, mete sa bokal sa yon kote, si yon jou ou men ou pa bezwen sa ankò, wa jete sa nan poubèl, jete, vide sa yo nan poubèl. Men kite l la, kite l la, fè ve w jan m te di w la, soufle nan men w, pase nan figi w, ranmase. 3 balèn yo, sot retire yo jan w te fè triyang nan, kraze triyang nan, ranmase 3 balèn yo, epi mete an nan bokal mete suk. M espere ke nou tande, si gon bagay nou pa konprann poze kesyon an nan kòmantè, m ap reponn pou nou pa al fè erè pa fè bagay yo nan sans pa nou. Mwen toujou di nou, m pa gen pwoblèm avè nou, nou ka toujou mande m sa nou bezwen m ap reponn, M ap reponn. Sof ke m mande nou enpe de pasyans, si tout fwa ke nou wè m poko reponn, m ap reponn kanmenm. Piga nou di m m poko reponn, n ap fè l, pran pasyans m poko reponn, pou m reponn kesyon nou an anvan, n al fè l pou nou pa tonbe nan yon lòt bagay, pou nou pa sa pa fè pwoblèm. Paske se ede m vle ede nou, m pa vle mete nou nan pwoblèm. M pa bezwen nou nan pwoblèm, se bezwen m bezwen nou ede tèt nou sòti nan de ti bagay ki trè difisil, ke ki pa difisil ke nou menm nou te ka fè pou kont nou, nou oblije depanse lajan pou yo, pafwa nou pa menm gen lajan pou nal fè yo, ou te ka debouye tèt ou san on goud, kote ke ou tap fè yo pou kòw. Pa bliye ou sou chanèl Mon Camel Bon Jan Resèt, kap pote bon jan resèt natirèl pou nou, a la pwochèn.